Gwo barikad yo, men an menm tan tou Louko, n ap veye wo, n ap veye anba. Nou te di nou pral nan kou kasasyon. Pou moun y al chwazi nan kou kasasyon an, se pa yon moun ki pa reflete moun ki dèyè do barikad yo. Sa vle di, tout chwa n ap fè, fò l reflete moun ki dèyè do barikad yo. Fò l reflete imaj moun ki chita lakay yo pandan 30 jou, pandan 40 jou, pandan 50 jou, ki ban nou posiblite pou n kontinye mobilizasyon an. Enben, ki pozisyon, ki pozisyon Pitit Desalin nan demach 18 novanm lan ke n wè ke yon sektè nan opozisyon an donk anonse ke 18 novanm prezidan ke nou pral chwazi a donk l ap fè diskou donk nan okazyon komemorasyon vètyè donk 18 novanm nan peyi a? Ki pozisyon Pitit Desalin sou dat la? Non, Louko, Louko.

Gen de deklarasyon m pa ka fè men m pa pale opine son se deklarasyon lòt lidè politik fè sèl sa m konnen fòs nou se inite nan mitan nou fòs nou se pale avèk tout moun paske Louko lòt moun pa wè sa Jovnel Moïse pap ka soti men lè w pran pouvwa a Louko si w ap pati avèk yon kredi pou w al sere sistèm nan nan wout yo pral kase poukisa Louko nou pa gen gaz. Pa gen seny kòb kreyatè nan kès leta. Leta dwe anplwaye yo twa mwa, kat mwa, sen mwa. Answit, gen grangou nan peyi an. Dola an deja woubibit. Ou gen pwoblèm enflasyon. Ensekirite. Ou gen pwoblèm kwasans.
Si w pa pati avèk yon kredi tout moun ladan l, lè sa a, ou pap ka kenbe. Paske eske y ap pati de yon inite fò? E sa k fè nou menm nou pote diskou sa a, nou menm pèsonèlman. N ap fè jefò pa nou, avan menm nou kite peyi an, pou n gen tan rele anpil lidè nou konnen, pou n ankouraje yo pou yon solisyon inik, pou n demaske nou de sitiyasyon sa n ap viv jodi a anndan peyi a. Trèbyen.
Trèbyen. Donk Petit Dessalines pare pou chita avèk tout branch nan opozisyon la, ki gen pwopozisyon jisteman. Oh! Louko, Se misyon sa nou pa fèt nou menm wi. Eben.
Rele moun pasrèl yo mande yo si nou pa gen nou chita avèk yo. Ok.
M ankouraje yo m di pa gen ògèy. Eske nou chita avèk fanmi lavalas tou? E m poko m poko pale avèk kanmarad lavalas yo. Eben. Louko, pa gen ògèy. Ou wè? Si m te gen ògèy, m te gen dwa di tout gwo strikti yo ki kanpe nan batay la se rele di se baz Misti Desalin. Men non m pap di sa. E. M dekouvri pèp la ini. Ou wè Louko jodi an, dèyè do barikad yo, pa gen afè ni pitit Desalin, ni pitit ni Lavalas, ni doktè, ni enjenè, ni nèg geto, ni moun peyizan, ni moun vil. Tout ini yo dèyè do barikad yo. Poukisa? Paske yo bezwen chanjman. Moun yo vin dekouvri jodi a gen yon dimansyon politik. Louko. Sa fè lontan map pale nan mikro ou. Ou te toujou ou te toujou tande m tap pwone kou kasasyon. Ou te toujou tande m tap m tap pot on diskou ki te di chanjman sistèm, papa Desalin, ee revolisyon pa sifi. Ee m tap pale de tout bagay sa yo e jodi an nou tap pale de jiskobou nan mikwo ou. Pawòl sa yo. Se yo kap fè yon revolisyon anndan peyi an Louko. Sa vle di, jodi an, ann prime enterè kolektif lan, ann prime enterè moun ki nan geto yo, ann prime moun klas mwayèn ki dekapitalize, ann prime chofè taksi moto yo, enterè pwofesè lekòl yo, anplwaye leta, ann prime enterè dyaspora a, pou yo tout, nou pran desizyon politik pou yo, pou peyi an sòti nan sa l ye la jodi an. Se sa k fè, m te bay konferans lan. pou n te preche pawòl sa a, paske se sèl solisyon m wè ki ka ede nou soti rapid nan sitiyasyon nou ye la jodi a. Ok, dènyè kesyon Senatè Moise Jean Charles, kòman Pitit Desalin entèprete nòt Religion pour la Paix ki mande pou tout aktè yo al chita bò tab la nan kad yon dyalòg, egalman l mande yon trèv. Kòman nou menm nou entèprete l? Nou apresye l? Ah non non non non non. Nou pran nòt sa a. Nou lage l nan poubèl ok Nou lage l nan poubèl Nou menm nou opte pou diferan branch nan opozisyon an rapid pou yo pa gade tèt yo pou nou fon inite pou n anpeche moun kontinye mouri pou n fon inite pou n anpeche pouvwa a ret an plas pou n fon inite pou n anpeche. Laboujwazi sektè di an kontinye kenbe peyi a an otaj. Jodi a Louko, menm si w gen kòb nan men w, ou pap ka envesti anndan peyi a paske gon sektè nan boujwa yo ki pap dakò. Menm tou nan dyaspora a, ou genyen nan lotri, ou genyen on lajan yo dedomaje w, ou gen kòb nan men w oubyen ou pran pansyon, ou bezwen vin envesti nan peyi a, ou pap kapab paske gon sektè ki pap dakò. Nou tout sa yo, Sèl wòl nou, oubyen nou pral jwenn al nan peyi Chili, oubyen nou vann kat telefòn, oubyen nou fè grenn kou nan lise, oubyen nou nan lapolis, oubyen n ap preche kawotchou machin, men pa gen anyen yo kite pou nou. Jodi a nou deside pou n antre nan ekonomi peyi an tou. Se pou sa nou di, non sèlman n ap goumen kont yon prezidan, men sistèm nan, sèt fwa si, fòk li chanje. E m vrèman, m kontan, m santi m satisfè. Pase m wè tout kat kwen peyi an nan pale menm pawòl son sèl refren ki genyen chanjman sistèm nou fatige nou bouke e se sa nou tap pale pawòl la rive nan bout li nou vrèman kontan Louko yo te panse nou ta pral pwone on revolisyon sosyal oubyen politik lè m pale de revolisyon sosyal sa vle di kisa m pran zam mwen m kraze sak la a. Epi m mete yon gouvènman m pran tout biwo leta yo non se pa sa nou pwone nou pwone yon ide ki chita nan tèt moun yo ou wè lè ide sa chita nan tèt moun yo pa laboujwazi fò w tande larezon anbasad fò w tande larezon se yon bagay ki antre nan tèt moun yo jodi an se sa n rele etno sikyatrik sa vle di se revolisyon sa n ap pwone anndan peyi an san zam men avèk yon leve kanpe. Se rezistans ki akonpaye l. W ap wè nou pote yon chanjman anndan peyi an. Lè sa rive, gwo peyi yo pa fè ògèy. Se pou n tande larezon, tande vwa pèp lan. Pèp lan pale atravè barikad li. Pèp lan pale atravè mobilizasyon l fè yo. Nou menm laboujwazi, m pa rayi nou, men fòk nou tande larezon. Fòk nou konprann pèp la rive nan limit pa l, li pa kapab ankò. Sèt fwa si li ban nou fas, l ap gade nou. Louko, Pye Maten Tatou, Ezayi, zanmi mwen, tande l byen wi, pèp ayisyen an, ke moun ki nan barikad, ke sa ki chita lakay yo, ke sa ki vini nan manifestasyon, timoun ki pa ka ale lekòl, m ap di yon mo fò pou nou la a. Si laboujwazi pa tande larezon. N ap pèdi sak, n ap pèdi krab. Nan sans sa a, m mande nou pou nou fè mea culpa, pou nou di nou gen tò, nou gen tò, nou gen tò, pou n tande larezon, pou n ouvè espas lan pou tout moun kapab prale. Lè w di y ap pèdi sak, y ap pèdi krab, se dechoukay, se sa?

Louko mwen m pa yon moun ki son zenofòb m pa rayi blan menm vre blan yo tande la rezon Louko ou sonje Desalin te voye sòlda ale da ameriken yo fas angle yo nan savana pou yo te pran endepandans yo pou nou te ede ameriken pran endepandans yo poutan nou menm nou pran endepandans nou an endepandans nou endepandans pa nou aprè ameriken yo pase plis ke 40 ans. yo pa rekonèt endepandans pa nou alòske nou te ede yo. Ameriken yo, yo kraze pwodiksyon diri a. Yo kraze kòchon kreyòl. Yo anpeche nou pran sa n rele otodetèminasyon nou kòm pèp. Yo okipe nou pandan de fwa. Ebyen, jodi a, pèp la kanpe. M sonje. Te genyen kolera anndan peyi an, ameriken yo pa te janm di y ap vin ede nou. Yo pa te janm di y ap voye bato pote medikaman pou nou. Poutan jodi an, menm kanpe n ap revandike dwa nou, yo pwopoz y ap vin ede nou. Pèp ayisyen, se pa vre yo pa p ede nou. Pèp ayisyen, se nou menm ki pou pran dimansyon nou. Louko, Jenerasyon pa nou an! Tonnè boule m kontan. Nou fè twò gwo bagay. Premye bagay la, nou gentan konprann se pwojè Desalin nan ki pou ban nou solisyon peyi a. Dezyèm bagay, n ap mennen yon batay avèk entegrite nou. Nou kanpe nou di sèt sa si pèp la y ale libere. Epi, twazyèm bagay, Ayiti, jenerasyon pa nou an, Nou di nap pale avèk tout peyi nan mond lan. Son gwo desizyon nou pran wi nan moman sa a. E sèk sa si. Katriyèm bagay pèp la fè. Pèp la di pap di aba sèlman o prezidan. Pèp la di sèt fwa si se sistèm nan ki pou chanje. Bravo pèp ayisyen. M konn damou pou nou. Pèp la rive nan mitan bagay lan epi l konprann dimansyon kriz la. Se pou la premyè fwa pèp la pran mase karaktè l. Epi ou tande yo di w. Pandan pèp la ap desann titè l, yo pral chèche ti mamit diri pou li nan men lòt pèp. Hein? Pèp ayisyen konpliman. Kidonk, jodi an, maten deba, nou ranmase karaktè nou, nou ranmase diyite nou, nou pa kont blan, men nou vle pran responsablite nou sèt fwa si. Konpliman pou nou pèp ayisyen. Mèsi anpil Senatè Moïse Jean Charles epi bravo, konpliman. Mèsi anpil maten deba.
Mèsi anpil. E sak fè m pa vle.

E gon bagay li di ki enpòtan, dèyè barikad yo pa gen pati politik, pa gen koulè. Donk, ke lè popilasyon an soti nan lari an, se grangou l ap revandike, se lavi chè a l ap revandike, se travay li bezwen, se sante l bezwen, se edikasyon l bezwen. Donk, kèlkeswa moun ki ka pote bagay sa yo ba li, yo byenvni. Yo byenvni pou popilasyon an. Pa gon kesyon de koulè moun nan, pa gon kesyon de ki sektè l apateni.